Ebyen ale non, al etidye. Hum a bon? Tand sa sa te ye la mesye? Ebyen mom, mom gon bagay lap kache. Kijan sa fè pou depi avan yè manmanm tap pale avèk Stephanie pandan se tan yè m chita la ansanm avèl map pale ansanm avèl tandiske li fè sanblan yè netè li pa konn anyen. Yo sou janm te remake li tap reponn man an. Li sispèk yon bagay. Tout sa m poze l, repons li ret tou nan bouch li pou reponn. Ah bon, pa gen pwoblèm non m ap, m pral kontwole l. M pral met kontwòl plis sou mwen kounye a. Depi kounye a, sispèk mwen ap kache m yon bagay. M ap tann pou m wè si l p ap vin kote m pou l ban m verite a. Pa gen pwoblèm. M ap tann li.

Antouka Joel m diw la jèn fi sa m te wè a li pat nan laj poul te nan jan de bagay sa yo se vre malè pa gen laj men kanmenm pou yon jèn fi chaje avni devanl konsa m panse ke bagay si vre m pa gen mo m di non.
Sak pase sak fè sa. Ala fon.
Kisa w ap fè avèl.

Ou konnen Regi kiyès moun li ye deja, se yon nèg ki pa janm vin serye nan afè li yo ok, an nou relax, nou ka, nou konn tanperaman Regi deja. Kounya ma sè nèg la di m pa janm serye, kisa w ka di pou sa? Bon ok, pandan w di bagay sè sa a, ban m pran yon egzanp ansanm avèk ou, si se te sè l la tou ki te an, ki te, ki te, ki te andikape, ki te fè aksidan, ou t ap kite l? Ou di si, men se pa li menm, si se kondisyon mèt la. Men, kanmenm ou montre ke ou te ka gen menm konpòtman an tou.

Nou pap dakò avèm non men.
Antouka zanmim konn sak pase nan moman la se pa sam bezwen tande wè sam di non so non se kif wap pran kouraj menn se lavi menn bagay yo se konsa yo ye ou konn jan w vini ou pa konn kijan w prale sa vle di se kouraj toujou mete w bò kote li ou konprann toujou mete w bò kote l chak jou mwen leve chak jou pale se enpòtan sa se trè byen sa paske lè kò pa lache lòm may ou met nan lespri l ke. ou pa gen, ou pat avèl poutèt santel, poutèt botel, poutèt jan ke w te wèl fizikman, men w montre ke w te ansanm avèk li paske w te renmen l tout bon. E se la tou ou pral pwouve ke w te renmen l. Egzakteman, paske li gentan, li gentan wè sa. Bon, mwen panse ke ou, mwen panse ke li nesesè pou w toujou kenbe l gad tou. M parye avè w, mesye a avè l pou 2 jou.

Men kanmenm m panse ke se byen domaj si jèn konsa a. Ou pa di li te ansent? Egzakteman men, li te ansent men li te ansent tou pandan sou tan an li li pèdi bebe a tou. Ok
bon antouka men. Wè bagay la.
Sèl avantaj misye ta pral gen an li pèdi l. Kisa l te ye la menm? Bebe a. E sèlman bebe a ki avantaj li regi? Wi men fi a poko bebe ta. Cliff, ou konnen, m pa prete tande paske si regi di yon katriyèm bagay la ankò, l ap gate bagay la nèt. Kòm se an pasan m te ye men l te di ban m rive la menm. Mwen al avè l. Tout fason menm.
Lè m pale nou di fou m fou men an apre nou di nou bon rezilta.
Nan moman an la se rekonfò pou n ta rekonfòte nèg la. E pa moman pou w ap di men sèlman bebe a l te genyen. Bebe a se se vre bebe a pat sipoze pèdi men kanmenm ou pa gade sèlman te avantaj pou li Eliza monchè Cliff. Sa di la a mwen m tap fè bebe a m paka refè bebe ankò menm. Monchè ou konn sa k pase Cliff.

Sa gen la man. M la m poze. Sa kap bay la man. Ya m lakay la la wi. Ou tap tcheke m? Ebyen fò w ta fè rapid wi menn pase m pral sòti m lakay la la wi. Ebyen ok man pa gen pwoblèm. Map tann. Ok. Sa misye tou gen la man.

Bondye pap janm kite jan de bagay sa yo rive. Mete sa nan mind nou. Menm lè m konnen nou, m konnen lòm nan mechan vre. M konnen ti pèp sa a mechan. M konnen l mechan anpil. Men Bondye pap kite sa rive sou nou. Brèf. E m vin kote w konsènan de bagay relasyon Liza avèk Cliff lan. Pou nou konnen ki sa l deside. M pa konnen ki sa l vle fè ak sa paske jiska prezan mwen menm m pa konn sa m fè toujou. M pa konn sa m vle ankò. Madanm, mwen menm m ap reflechi avèk plis tan.
Paske mwen plis yon bon timoun. Bon, m pa konn si Luiza ap deside kite bagay konsa pou mwen. Franchman, m pa vote bagay konsa ankò.

Bon sa nèg la papa. Ah monchè wap vire ou menm wap vire epi ou kite tout pwoblèm yo pou kont mwen. Mwen vivan move lavi demen zidane fon dan. Monchè dèfwa ou konnen se ou menm ki pou fè m retire strès nan mwen monchè ou konnen sa. An pasan kote madanm ou Claudia. Ah bon! Gen bagay gen lè w pat konnen menm. Ou pa konn bagay yo menm. M ka rate yon epizod sak pase. Kèt. Sa fè 2 fwa la son cliff sa m te tante kanpel li pat fèl vizaj li bon nan sam wè Luisa manke m manke pèdi Luisa la mwen menm m ta wè se t kanpe relasyon an nyèt nèt nèt plan moun sa poul pata leve nan jadenl. Men nap mande eske kanpe relasyon ki solisyon an tou cheri. Bon madanm sa w konnen k pase. M pa vle Luiza panse nap nwi l. Vwala.
Li renmen Cliff anpil. Egzat.
E sak fè m di w konsa. Donk sa nap fè dabò nap al pran avi Luiza dabò. Wi m ta vle di w sa. M pral tante l pou m wè. kisa li ka dakò. Nap pran pawòl nan bouch li pou n tèt pale ak li. Yap, lè nou fin tande pawòl nan bouch Biza, nap pran yon desizyon. Monchè!
Gilles mete bagay papa ou pap konprann sa medam sa yo rive fè m tè ou fò la dan. Ou konnen byen m pat janm konnen si Claudia te te ansanm a Richard.
Epa nèg ki te ba nou woulib la? Vwala!

Men nan sans kem wè a genlè Richard te genlè lès tonbe de tout aktivite l te gen ansanm ak Claudia kounye a lè mwen m parèt Claudia se padon lap mande pou Richard t genlè te tounen avèl Kilè w pa sezi de sa map diw lan? Kòman sa lè sa vle di lal te gentan ak misye misye kite l se padon lal mande lal mande epi Richard menm prè pou l te padone kounye a lèm vin parèt. Tout bagay kraze. Epi Richard Nic di monchè Anthony ke vwazen e men vwazin ou m kite w ansanm avè l enben n ale. Claudia, nou ale. Se jis apre sa kounya Claudia menm ap vin di m wi Richard te nèg li l te. Pandan sa vle gen pwèl nan vant. Patnè!
Apre sa sa poko janm anyen, se lè Claudia m al kay Claudia, Claudia vin fè m dous. Ou konnen gason, nou menm gason nou pa pran pou dous. Te kwè papa, Claudia di cheri enben ok kounya se avèw tout semen map rete bay nap tou retounen jan nou te ye ankò. Mwen m konnen se vre Claudia kote ou vle karesem mwen tèt ou led tèt m vin dous. Menm kote a Claudia ale li fon jip mwen frèm. Li baw bo dlo mouda? Pito ete dlo mouda monchè. Pase mwen m pa pran nan cham. Ki Cliff wi lap veye la madanm. Non papa. Gade kote li lap veye Cliff. Men Cliff sa genlè pran nanm ou wi. Manke pèdi w. Chita papa epa Cliff map siveye. Lisa ma fille pitit fim nan. Komanw konsevwa relasyonw avèk Cliff aprè tout sak pase la yo menm. Kisaw panse dim non pala pa paw. Mwen avèk madanm mwen la talè a nou tap pale. de relasyon ou manman avèk Cliff pou sa Carole manman Cliff manke voye m ale manke voye w ale men ki kòman w konsevwa sa? Bon papa kisa w vle m di w m deja chita sou yon chèz m andikape deja si Cliff vle m vle l tou si l pa vle m ap rete nan mwen menm dabò se la pou Cliff pwouve m si l renmen m. E depi l pwouve w ke l renmen w gaz kole. Bon. aprè tout sak pase yo. Kaval pa fè m anyen tou nòmal si m vle ret ansanm avè m fòm ret avè l. Si epi la renmen cliff vre mesye. Manman cliff manke tiye m. Manman cliff manke tiye w. Ou toujou ta renmen kenbe cliff toujou. Papa jiskaprezan m pa konn se Carole ki fè m pat konnen e manman cliff ki te fè m pat wè se li ki te sou machin nan m pat wè dabò moun ki te sou machin nan m pat menm wè l menm.
Konba yo rele espedisyon. Espedisyon ou wè la. Pa gen kote l pa ale. E si nou te antò, ni mwen ni ou nou tout te gentan pase. Nou te gentan pase. Men Bondye di non e pa vre nou pa t antò. Enben Bondye pwoteje lavi nou. Antouka. M remake m wè Cliff la se lesansyèl pou ou. Monchè ou konn sak di an ou konn sa manzè fèm kòmsi ou wè kote map pale avèw la la sam tap rakontew talè a pat janm anyen men kotem kou map diw sa m santim gen pwoblèm. Sa mwen fè fè w la? Bon sa mwen fè fè m, li menm avèk Lora, lè yo fin ban m ji an, yo fè m wè yo mare 2 pye m blòdè. Mare, ou konnen m soule, m pa konn anyen ankò. Mare 2 pye m menn. Epi sa w tande a, sa w tande a se mwen, mwen, mwen yo, Lora. zam mwen te gentan nan men yo, Laura pran gwo bout baton l, epi mwen te sou mwen, epi mwen. Medam yo fèm devan ba bwa wi menn.
Medam yo fout ou bwa. Oh! Yo, ou konnen se youn nan bagay, wè. Oh, manzè ki moun sa menn. Banm di w, kòm m deside pou m fini ak bagay sa, ou wè Laura, m tap jije avè l. Non Laura m tap jije avè l wi. Ou oblije paka fèl pou mwen menm pase menm wap banm manti mwen menm manzè papa menm sou tande map viv a papa mwen menm manzè papa. Monchè sa te fèm mal vre men kòm m vle fini ak tout bagay sa pa anyen paske nòmalman se avèk sa m vle fini an depi de tout sa yo la patnè ke manzè fin fèm nan mwen deside pou m fini ak tout bagay ou konn sa ou menm pou ta fè pou mwen la patnè. Sa w vle m fè pou w la nan kay sa patnè. Malgre gade kote manman Cliff mete nou antouka. Apre w fin leve, pou mwen ap mache pou kè m kòmanse kontan. Kounye a se ou k ap menm ka konnen si relasyon m ak Cliff la ap kontinye. Si w vle kontinye l, bon, ou ka renmen m e mennaj ou, m pa pral anpeche w. Men m pa vle pou w di m se papa w, se manman w ki pa vle. Men antouka m konnen w ap sou de pye w. Pa dekouraje, kwè nan mwen. Ok.
Ya ou met kwe.
Kwe nan bondye, kwe nan mwen. Ase mwen menm se mwen. Mwen menm Eric Danger pa pa pedi ba pa pedi banye. Nan. Carole sa. Se mwen konnen ki mal li fe nou la. Ok. Fè yon jan pou mwen pou wè si m te ka rekipere zam nan paske nan moman an se zam nan ki plis enpòtan pou mwen. Depi m pran zam nan monchè, m pa gen nil dwa ankò ni pou m pale ak Claudia pou m tounen lotbò a ankò menm. Enben, m ap gade sa m ka fè pou mwen. M pral lotbò a, m ap gade tout sa k pwopis pou m fè menn, m ap fè yo menn. M pa fin twò pwomèt ou paske ou konnen bagay sa yo danjre menn, m pral gade mwen. Depi m ka antre m ka pran l pou ou, m ap pran l pou ou. Monchè gade sa w ka fè pou mwen. Mwen ban anpil anmweyy m gen 2 3 byè andan m nan koule 2 byè non mwen. Enben ok patnè bay yon moman. Enben m deja wè ou ma Cliff sansiblite w se pou se pou Cliff li ye map tann Cliff vini kanmenm pou m wè sak ka fèt la sa nap deside tande enben ok. Mwen al fon kouche, mwen al fon kouche kom pa bon. Wi pa.
Ok. Mwen swen tet ou cheri. Wi. Epil renmen. Pi pi pi pi. Kote mwen la jan papa m ap pale la. Pou di klik pa vin fem wont devan papa m. M pa konn ki etansyon papa m le lap poze m tout kesyon sa yo, kisa l anvi fe. l ap mande m si m toujou renmen Cliff, èske m ap toujou rete ak Cliff. E Cliff ki pral konnen. Paske li pa t pran m konsa. Li pa t sou chèz lan m te ye. Mwen, m pa janm doute de Cliff. M konnen l ap rete ansanm avè m.

Ano Wi Billy Oh e konnya m te lakay la wi. Sa w genyen? Enben pale non M t al nan salon
Humm talè m ap vini M nan wout la Bon m ap soti demen si Dye ve M t al lave cheve m Humm. Oh talè talè talè cheri. M gon moun sou li nan. Apa w pa ka kwoche m di w m gon moun sou liy nan. E pa voye w ale men fòk ou ka konprann mwen m gon moun mwen pa wè menm kiyès k ap rele m nan. On nimewo on enkoni. M byen dakò. M ap retounen w apre. Alo? Wi se kiyes? Bonsoir. Men mande moun nan se kiyes? Ou pa ka idantifye w? Mesye si w pa ka idantifye w, m ap jis fèmen telefòn pa m nan men w. Twòp literati.

Afilyè James Kòman Kòman James ba w nimewo m sa pou w fè m sa k genyen Non men ou ap mete w mache prese fò w wè m fò w wè m men m pa konnen m pa konn pou ki rezon Men kisa w gen pou di avèk mwen Jòj Mwen menm depi 26 an m pa gen relasyon avèk ou non m pa konn pou ki rezon non ou met mache prese sa fò w wè m fò w wè m sa k genyen. Mwen menm ou konn kiyès moun mwen ye mwen menm? Kisa? Enben ok, m ap fè yon fason. Wi, m ap fè yon fason. Kòman w ap ban m kote pou m jwenn avè w la? M a ekri w pou m di w ki kote. Enben ok, m ap vin kote w. M ap vin kote w mèt rakwoche. Granmoun sa a toujou ap pale anpil. Ok dakò. Kisa? Wi m di w m ap vini, m ap vini. E mwen k di w m ap vini, m ap vini. Tande Jòj, m di w sa deja pa ban m presyon. M pa konn sa w genyen deja dayè m di w sa w genyen. Enben dakò. Moun sa toujou ap ranse. Pa janm kite. M pa janm sipòte granmoun sa. Epi li k te soule m telefòn sa a.

Waw Gen pwoblèm fòw bwè wi si w pa bwè l pap bon pou ou Se kounya map panse sa wi Djèm. E sak fè Jim pat vle nan resital la? Kounye la pitit kay pou mwen li ye. Sam pral di avè Erick la? Kòm pitit la fèt, m te bezwen l, map pran pitit la. Kounye a nou pa gen lechwa non. Map pale avè dam nan poum di sa lap fè a poul fèl kounya paske pa gen le chwa pitit la pitit pam li ye waww gen problèm gen bagay sou pa fèl li pap bon pou ou fòm bwè de twa ti fòm bon de twa byè problèm sa li di. Kote Carole dat sa map tann Carole poum vin diskite bagay la avèl li pa janm vini e sam rayi avè ayisyen m pa konprann yo. Kote manzèl.

Non e kon bagay ou dim m bezwen. Carole chita e pa fanm ou rete chita. Ou byen di wi m te fanm ou men si mari m konnen yon lot moun al di ke m te chita yon kote fò w pale rapid wi frè. Carole chita wi gen anpil enfòmasyon ou pral konnen ou pat konnen chita wi twòp enfòmasyon. Sa m te di dan.
Manje kap sa.

Saw te panse a pa sa li.
Kisa?
Wycliffe ou te pran kòm. Kòman ou fè konn non pitit mwen konsa? Banm fon ti jan pou m pale avèw.
Jodia mwen m pap baw manti map pale la verite avèw. Ki verite ou gen pou dim? Ki moun ou bay ki papa pitit la? Ou bay Erick papa li pa sa?
M pa konprann. Map pale bagay avèw mwen map pale. Ou bay Erick papa pitit la? Wi m bal papa pitit.

Ou goumen pou san w wi. E nan sans pran pòz a bwè w djò granmoun ou sa yo ki fè m pat janm ka tolere w. Non cheri pa gen bagay sa pyès banm di w yon bagay ou wè Cliff fè tout sakrifis pou li ou pat janm konnen.
Kòman w fè sakrifis pou li an? Ou pa konnen Cliff konn vin avèk ti machin lakay ou e mwen menm ki konn ap ba li yon a de bagay mwen di l pa pale m fè l kenbe nan. Sekrè. Kòm kounya sekrè a pa t ka kache, sekrè a devwale. M wè rezilta a fèt. M fè m wè rezilta pi kay pi di. Pami san pa m li ye. Pale pawòl ki serye wi. Mwen pa janm pa pale pawòl serye. Sa vle di si m di w pi kay pi di mwen li ye, m pa kwè m pa pi di mwen m ta di w e mwen menm ki pran e mwen menm ki al fè. Jès la menm m jwenn mizik la epi tout mwen li san m li èske w tande kounya w pa gen lechwa w ap ban m pitit mwen oubyen nou viv ansanm desizyon an nan men Kote m pral viv avè w la?
Kòb an. Kote m pral mete pye m nan? Kòb sou ou te panse yo t ap manje kòb granmoun yo t ap manje kòb granmoun nan pou

Mwen se papa eske ou tande eske ou tande sam diw la pran desizyon dim sa wap dim la si ou vle m fon deplase pou reflechi yon 3 5 nan. Lè w fin konnen se papa l ou ye sa wap fè. Map okipe pitit mwen. Wap okipe pitit ou. Wi map. E ou. Wi map okipe l.
Mwen komanse fè reyaksyon. Map fè cheri. Anbe cheri.